Ou genlè renmen m pou m ba w kè m Jan w ap gade m la ou wè m sanble yon moun ki ret kè ankò Non non pa gen bagay konsa ankò boo Nan moman pale avè w la m ret de bagay Pou mom ak klavikil mwen Kyès w ap pran?
Bonjou bonswa la fami se avèk anpil plezi Naza officiel kontan antre lakay ou jodi a pou pote pou ou Naza officiel show son show ki pou fè w dekouvri tout pèsonalite kap fè de bon bagay nan komin nan. a travè show sa. Donk aktyèlman la a nou nou nan yon lokalite kote ke anpil nan nou toujou wè e toujou renmen video ke m pote pou nou yo. Nou nan lokalite Boboney. Boboney se yon lokalite ki sou wout lè w prale Giran nan zòn kay Laflè Ti Boukan. Se yon lokalite tou m kapab di ki twouve l nan twazyèm seksyon Grande Rivière de Léogâne. Donk m kapab di ke guys nou pral pote yon bèl show pou ou jodi a. An menm tan tou n ap pote show a pou ou, n ap benyen

E nou se Naza Officiel, nou gon ekip ki chaje, Naza Officiel nan mikro a, e pa bliye ke kamera 1 an se Tercene, kamera 2 a se yon nèg tankou Lamy TV, ou wè Lamy TV sa, non l peze fò nan biznis lan. Twazyèm nan se MCB Trouble Lakay, pou sonorizasyon se Designer Magre, Designer Magre le Tiktoker,

Se yon anbyans ki gen nan aktivite e nan moman pwogram Forè Pwodiksyon òganize a. Donk son bèl anbyans. M kapab di son bèl aktivite kote ke mesye yo mete yon fason kote ke pou n retire strès. E aktyèlman la nou avèk prezidan aktivite a, prezidan lokalite a ki se Bonhomme Jason. Donk. Frè pam, mwen èske m ka prezante w antanke frè m? Paske nou kolabore ansanm, nou pale anpil, e nou kominike anpil. Kòman nèg ye menn bonòm? Ou konnen, nou anfòm gras a Dye. E nou kapab di ke aktyèlman la menm nou lakay ou, nou nan pisin natirèl lakay ou. Menm si se yon pisin Granmèt la bay, men aktyèlman la se ou menm ki pran swen l, se ou menm ki adapte l, se ou menm ki jere l pou nou bay tout anbyans sa a. Kòman nèg ye menn? E m kòman, kòman w ka Eksplike nou sòt de aktivite sa menn. Kisa k te pouso w pou w te di konsa ke kè dlo sa ap desann, m ap kapte l pou m kapab jere tout sa ki gen rapò pou m bay piblik la plezi? Bon,
ankò yon fwa n ap salye tout moun ki sou platfòm Naza Officiel Show. E non pa m se Bonhomme Jason. M se prezidan Forè Production e se yon plezi pou m sou platfòm nan. Prezidan, pa di m yon timid non, w sipoze pale pi fò, ewa e ou konn pale fò avè m. Yeah, yeah, yeah. E sa t pouse nou ki fè nou kreye aktivite sa, se pase ke nou vin gade anwo giran ki se pi wo nou an, kantan òganize aktivite pa l lan epi Plizyè moun toujou frekante l e nou menm nou vin chache yon fason, paske nou te gentan foure pwodiksyon, nou te kreye lòt aktivite deja epi nou di ke si ke nou gen lokal sa fòk nou jere l yon fason pou n menm jan. Kòmsi nou pa nou pa pran nou pa kopye sou lòt kote yo non, men nou nou jere l yon fason ki kòmsi ki al sou menm liy avè lòt ti mesye yo. Men kibò ide kibò ide Forè Production sa sòti? Kibò ide sa sòti? Èske se di jou o landemen ou chwazi antanke prezidan ou di mwens kiyès ki te chwazi vin avè li antanke e manb fondatè? Sa ka rive ke ou toujou prezidan ou pa manb fondatè ou konn sa? E men kibò ide sa sòti ou te di konsa ke N ap kreye sa ki gen rapò avèk forè pwodiksyon epi ki lokalize l nan bò Boney. Bon, pou byen zo Naza cho, nou te gentan forè pwodiksyon deja. Nou te gentan forè a deja epi men nou poko gen gen kòmsi gen aktivite sa. Nou poko gen aktivite aktivite sa nan men nou deja. Nou te konn kòmsi fè yon aktivite ki se nou kreye fèt nou kòmsi se 18 novanm. 18 novanm sa se kòmsi dat Jou ke nou konn nou konn fè aktivite nou kòmsi nou konn fete l. Epi pandan nou ap fete l bò dlo a paske e pa la e pa la nou konn abitye fete l deja. Pandan n ap fete l bò dlo a epi nou gade lokalite a, nou prezante l avèk yon yon zanmi nou epi nou wè l epi nou nou jis ateri ansanm avè l. Men eske lè a pwojè sa ateri e o nivo de finansyè, o nivo de èd ki sa sa koute nou? Eske se yon pwojè ki a lon tèm ki koute nou o mwen yon milyon dola? Nou pa ka pale fò pou lokalite ap atande. Ki sa ki sa pale avè nou prezidan? Ou lakay ou nan nan plaza ofisyèl sot lakay ou la jwe. Anpresip e bon pou kòm si e pou n ta di kòm si pou sponsò nou poko. tèlman atenn sponsò an sa m di w lan bon si n t ap di ke nou atenn yon pi gwo sponsò se ta se ta Naza Show Officiel ki k ap pèmèt nou moute pi wo. Non Naza Officiel Show se show la ka ou pa ka ou pa ka remèsye sa. Yeah bon ou oblije paske fòk ou fè l. Wè tout ekip la ni Tercent ni Designer Magre ni MC Bitou Blakay ni Lami TV tout se moun lakay yo ye donk sa pa gen sa e devwa nou. Ok mèsi kanmenm bon Jiska prezan nou nou nou nou nou ap nou ap tann e sponsò ki vle ede nou paske aktyèlman nap gade gen kèk bagay ke nou manke e nou toujou nou sou pakèt bèl bèl bèl bèl blòdè bèl flannè bèl flannè sa e klè sa e klè mwen tout nèt nou renmen nou renmen bèlte. So nou disponib nap tann tout e moun tout sòt de moun sou e sou kesyon pozitif ki vle ba nou yon sponsò nap tann yo men atyèlman sa se sa se e fon nou kap fon ta de bagay la. Men antouka kòm si se fon nou men m garanti nou mesye m pa konnen si nou vann tè m pa konn si se pitit gran nèg men antoulèka nou fon bèl plezi kote ke mwen menm a pèsonèlman M toujou vini ke mwen vin pran plezi m e m pa vin pran plezi m pou kò m, m pa vin pran l tou avèk lòt moun non men se avèk tout ekip la, ekip Naza Ofisyèl la. Prezidan, gen yon kesyon ki vrèman, ki vrèman vrèman vrèman enpòtan nan sa ki gen rapò avèk Naza Ofisyèl Show jodi a. Ki pi bon moman Ou viv avèk dosye Forè Pwodiksyon epi pisin natirèl ki bobone sa e yon moman kote ke a chak fwa ou panse avèl ou di kèt, ou ri epi ou di kèt m sipoze avanse, m sipoze kontinye pou m bay popilasyon an yon bòn imaj paske nou garanti w ke. Sa w ap fè a li rive sou Naza Officiel Production, men kounya la li rive tou sou anpil moun kap swiv video nou sou rezo a, pa bliye ke premye video a fè 16 mil ou 17 mil views, dezyèm video a gentan nan 30 mil views, donk kisa ke ou menm kòm bon moman ke ou viv nan moman aktivite sa ki toujou òganize la? Bon pi gwo moman ke m viv e nan lokalite Forè Production Piscine Naturelle la se yè Yè dimanch lan. Yè dimanch lan se yon bagay
bon m paka m paka. Monchè mwen pèsonèlman m kontakte yon operè pou l te ka just vin gade m wè lè l vin la l di m tout se moun mwen m panse te gen zonbi wi. Bon se sa se sa yo m tèlman m sezi malgre m sou gichè an m tèlman sezi e sa sa sa fè m e dezyèm plezi ankò jodi an m jwenn yon moun ki di konsa yo gwo kote m deyò a m bezwen antre al achte yon bagay bò kote w la tèlman gen moun kòmsi e e konsa m ap fè m ap e a fè moun avanse, m oblije pa antre. Son bèl plezi.
Men, prezidan, lè w te wè tout moun sa yo nan lokalite a, ki sa w te di tèt ou, ou menm ansanm avèk tout ekip la? Èske w te di konsa ke nou sipoze fonse? Oubyen èske w te di konsa ke se yon bagay ki te la pou jwèt e, bon, nou pa t chwazi ke l te pran anplè sa n ap lage? Èske w te chwazi pwolonje tout bagay epi ke ou menm ou te jis gen yon ide nan tèt ou ke Bèl production sipoze vanse plis wi.
Se ide pam se kòmsi son sèman kem fè foe production dwe vanse plis pi devan e nou nou poko ap pwomèt fanatik yo kisa nap pote non men jou an jou nap pote yon bagay diferan. Ok prezidan Lè yo pale de bon moman, toujou gen de move moman ki kowòdone ansanm avèk li. Toujou gen de moman pwoblèm, de moman tristès, de moman de kalamite, tou sa. Ki pi move moman ke ou viv avèk aktivite sa ke ou chwazi antame antanke prezidan? Prezidan se yon gwo responsabilite. Ki pi move moman ke ou viv ansanm avèk aktivite sa ke ou òganize nan Boboney avèk Forè Pwodiksyon? Bon, si m t ap di pi vye moman ke m viv, se sètadi kòm nou nan uityèm edisyon nou, m t ap di se ta dezyèm, dezyèm, lè m te nan dezyèm edisyon. Dezyèm edisyon, kisa ki te pase menm? Bon. Nan moman an, nou te kapab fin planifye ke pou n fete fèt forè pwodiksyon epi te vin manke yon ta de aktivite, ba yo te vin kreye twò ta. E sou trak sa a m ap salye, m ap voun gwo bigòp pou Rocka e ki te ki te di non prezidan an e m ap kanpe ansanm avè w, m ap kanpe ansanm avè w e nou te gentan di ke n ap fè fèt lan fòk nou fè l epi vrèman byen ta Nou òganize sa e sèl pi vye moman ke nou, mwen menm nan panse pa m, m te rejwenn. Men apre sa, tout moman yo, m te toujou satisfè. Men nou konnen ke nan sa ki gen rapò avèk aktivite, toujou gen konkirans, toujou gen de moun ki te la avan ou, di mwens gen de moun ki vin apre ou. Men nou konnen ke Forè Pwodiksyon se yon pwodiksyon ki vini apre. E nan aktivite sa a, nou konnen ke te gen giraj, se yon kote ke mwen menm m pran plezi anpil. E èske pa gen ankenn enkonvenyan ansanm avèk ti mesye ki òganize aktivite pi wo nou an? Non.
Sa poko janm rive ke nou chwazi di ke n ap fè yon aktivite epi yo menm yo chwazi bloke dlo yo pa ba nou dlo? Non, ditou.
E anplis ankò, nou se fouwè pwodiksyon epi e tèlman, tèlman nou kòmsi yo konnen ke nou pa konn fè jwèt, Yo toujou ba nou love pou yo ba nou an. Men nou pa konn fè jwèt la se nan ki kondisyon? Èske se paske nou se nèg andeyò, nou djab? Oubyen èske se paske nou se nèg ki gen konviksyon epi nou konn pwodui? Paske lè w pale de pwodiksyon se moun k ap pwodui. Liha, Ok, se trè byen, se trè byen. Eee. Sou sou devan ke lè n te fin chita sou sou kesyon forè pwodiksyon an, nou te nou te konn di chak 18 novanm n ap fè l nan yon zòn paske nou ap pwodui, nou vle pwodui men sa te vin pa pa vin ateri. Kounye a nou jis chwazi fè l nan blòk nan blòk nou men li pa li poko fin peri men nou pa gen nou pa gen kòmsi
bay bay. Ok guys, aktyèlman la nou avèk Forè Production nan yon lokalite ke yo rele Bobone, Bobone se yon zòn ki twouve l sou wout lè w prale Giran e kote premye pisin natirèl la te ye a, kote ke laflè ti boukan rara sa sòti a. Donk, n ap reyalize yon gwo show la. Yon gwo show kote ke mwen menm Nazer Officiel m foure tout kò m nan sa ki gen rapò avèk show sa jodi a. Jodi a m pa kite ekip yo viv plis ke mwen. Se sa fè ke mwen menm Nazer Officiel m leve bonè. E pa bliye ke si w ap gade mayo sou mwen an la, w ap wè gen bagay se Adoken Pub. Adoken Pub ki se youn nan moun ki sponsorize show sa.

E nou kapab di ke nou vrèman kontan paske ekip Naza Ofisyèl la la. E kisa Fourè Pwodiksyon gen nan djakout li pou tout pèsonalite, pou tout moun Leyogàn? Bon, sa Fourè Pwodiksyon gen nan djakout li, petèt nou pap fin ka eksplike paske bagay yo anpil. E nou, nou menm Fourè Pwodiksyon, nou pa pwomèt kòmsi san pap fè. Wè tout sa n pwomèt, konnen l fèt. E Fourè Production pwomèt Leogane an antye n ap satisfè yo de tout sa yo vle e de trè tou nou gon pwogram pou n pou n fè tout moun Leogane vin patisipe la epi apre pwogram nan n ap jwenn rezilta epi n ap di kisa k Gen nan djakout la.
kisa k gen nan djakout la. Ok, Vis Prezidan, M sou prezante w, ou pa bay piblik la non w non, sa k pase? Eske non w se yon bagay ki sekrè? Non pa m se Mackenson Jules, trè koni sou le non Pyèj. Pyèj?
Non, men esplike nou non Pyèj la. Eske se non atis ou, ou di mwens se non lè w, m pa byen di pa pati a men. Non, se non datis mwen an mizikal, paske m te gen yon ti karyè nan rap kreyòl la. Rap kreyòl?
Èske ou ka ba nou yon de twa mo? Yon punchlay?
Bon, tout moun konnen m se youn nan nèg. Te fè siksè di kote Leogad. Depi ou te konn tande Team Vision, m se youn nan chantè Team Vision. Men pdg, men, men vis prezidan ap fè yon sa ki gen rapò avèk koub sou nou. Nou mande l yon punchlay, li pa vle ba nou. E vis prezidan wap ba nou punchlay la. Ebyen konbyen ayisyen k sou kanaval la

Si ou se vis prezidan, apre ou gen prezidan. Men ou se moun ke lè prezidan an pa la, ki kapab òganize tout sa ki gen rapò avèk egzekitif, egzekisyon osi. Men ki sa ki pouse nou te òganize Pisin Kreyòl sa a? Yè, pou byen di ou, Fourè Pwodiksyon, li te fòme absans mwen. Li te fè anviwon 2 Zan lap fete mwen ban mpat k prezan nan fourè production se lè fourè production vin desann anba Isya la lap fè aktivite an mwen vin prezan ladann anviwon 4 3 ou 4 ane nap fete la mwen vin antre nan fourè production lè aktivite an bèl mte rann tèt mwen a nèg yo se pa nèg yo kite fè apèl avèm se mwen kite rann tèt mwen ak nèg yo mte di mvle travay kolektif a nèg yo epi depi lèm antre a se gòl kap fèt. Men gòl sa yo ka fèt la, li li pati avèk Forè Production, men èske ou menm ou se nèg lokalite a? Bon, m se nèg lokalite a. Men ou toujou konnen toujou gen ti diferan zòn, gen Bobone, gen Giran, men m se nèg ki Giran la. Ou konnen depi yo di w ravin travèse toujou gon diferans zòn. Men èske diferans zòn sa li parèt mistikman oubyen vyolaman? Bon, Pou m pa di l, li pa kòmsi li pa mistikman, vyolamman, tout moun wè l kòmsi yo di w se ravin ki separe, se dlo ki separe. Se sa k koz m ka di w gon diferans antre Giran epi Boni. Men èske nan fason ke w pale a, èske nèg Giran yo konn chwazi pa voye dlo ba nou la anba a? Non, pa gen sa, pa gen sa. Paske nèg yo nou s on sèl. Nèg yo kolabore avè nou anpil. Oparavan petèt se piblik ki te kab vle kreye yon seri de bagay, men nou menm dirijan yo nou antann nou a san pou san. Men ki difikilte ki gen antre nou menm avèk Giran? Eske se paske Bobone fè plis skò pa rapò avèk frè dantre yo ke Giran ki fè ke ta gen kèk ti diferans antre nou? Bon, frè dantre a li se senkant senkant.

Se pa rapò ke fason ke ou entèvni nan sa ki gen rapò avèk Naza Officiel Show. Men ki sa ki pousse w te antre nan sa ki gen rapò avèk Forè Production? Bon, mwen menm, depi m piti, m toujou kwè nan devlopman. E m te wè nèg yo te baze sou baz devlopman. Wout, gòt, Anakawona a ki fèt, se Forè Production ki fè l, ki monte l. Petèt li poko rive abouti nan gòt lan, men se Forè Production ki fè l. Mwen, mwen kwè nan devlopman. Sa k koz mwen te vin rann tèt mwen a nèg yo, pou m travay an ekip. Ok, Vis Prezidan, nou konnen ke wòl ou anndan ekip sa a vrèman enpòtan. E m kapab di ke Forè Pwodiksyon, ou se dezyèm pyonye ki jere tout sa ki gen rapò avèk ekzekitif anndan l. Kisa Forè Pwodiksyon gen pou tout popilasyon twazyèm seksyon Grande Rivière la la? Bon, sa ki Forè Pwodiksyon gen pou twazyèm seksyon Jis se fè de bagay kòmsi jis pou satisfè piblik la. Petèt gen moun ki pa nan sen nou, yo di ke n ap fonksyone trè byen. Men nou menm nou konn jan n ap fonksyone a. Nou konn jan n ap sakrifye nou. N ap sakrifye nou pou n jis reyalize yon seri de bagay. Paske imajine w, nou konn reyini de twa kat mil moun la. Petèt nan de twa kat mil moun nan moun toujou di, e Fourè Pwodiksyon li fè tèl bagay, tèl bagay. Men nou menm se nou k konnen kisa k fèt antre nou. Paske nou se forè, nou kolabore ak tout moun. Enben ok. E youn nan bagay ki vrèman enpòtan ke dènyè kesyon m avan ke m resevwa yon lòt moun, e kòman ke ou menm ou twouve pwojè sa a? Kòman ou twouve ke li a abouti sou tout popilasyon k ap vin pran plezi a? Pa bliye ke nan sa ofisyèl lakay ou la brother. Epa i pa ka di.
Bon, wè pwojè sa a? Bon, Jiskamentnan pou m di tout moun k ap gade e k ap tande, se stat n ap stat. Stat n ap stat toujou? Enben kilè n ap demare? Sa k gen pou fèt la, m kwè ke yon moun ap peye yon tikè espesyalman pou l vin viv yon pwogram yon jou la epi demen l tounen lakay li. Wowowowowo!
Antouka guys, n ap obsève yon kout poz, n ap tounen avèk yon lòt moun anndan ekip Forè Production. Se te Vis Prezidan ki te avèk nou la, ki sou non

Yo yo la fami se avèk anpil plezi nou kontan retounen aprè poz la, poz sa ke nou te pran pou nou te kapab obsève yon m kapab di yon moman kote ke pou nou te fè w viv tout ti videyo sa ke ou tap viv talè a. Wè videyo sa ke wap viv la, se yon plezi ke ki gen nan lokalite a la, se yon bèl plezi. Aktyèlman la nou avèk e. Pòt pawòl la Pòt pawòl la Mesye sa ki se pòt pawòl ekip Forè Pwodiksyon. Mesye yo pral prezante l trè rapidman epi nou pral avèk 2 kesyon trè rapidman apre sa pou nou resevwa yon lòt moun pou nou pran 2 kesyon apre sa pou nou resevwa yon lòt moun ankò Forè Pwodiksyon anpil guys epi se Nassau Officiel Show donk m kapab di konsa ke se youn nan show ki dekrete la pèmanans ki la pou fè w viv Tout sa ki gen rapò avèk aktivite ou di mwens pèsonalite k ap fè bon bagay nan komin nan. Pòt pawòl, Sou Nazon Ofisyèl Show Rive, prezante w, di tout bagay nèt, si ou s on flannè, ou gen prestans, an pale. Donk m salye w dabò e m salye tout moun ki pral gade, k ap gade show a.

Donk, mwen menm bò kote ekip la, se ankò yon fyète. Donk, ekip la deja rete sa l ye a. Donk, se ekip la ki ban m pawòl, ki enspire m tout bèl bagay ke l ap fè mwen menm pou m kapab vann li antanke pòtpawòl. Ok, e avèk ekip sa, kisa w wè deplis li pote pou ou? E kisa ou menm ou gen nan djakout ou pou ekip sa? Donk sa m wè anplis de ekip la, se ke mwen pa t espere ke nan yon zòn rekile konsa kote m te kapab di nou rejte nan sosyete a, yo te konn plis trete n kòm nèg andeyò. Nèg andeyò, nèg men afap.
Egzat. M ap pran bagay la klè, men w ap bwose pawòl la. Kòm nèg ki pa t ap janm fè yon pwogrè vrèman. Men nou kapab di jodi a nou ankò fyè, fyè paske nou resevwa yon cho konsa. Se ankò. Yon bagay nou pat gen, yon pi gwo cho konsa, nou pat menm espere sa. Donk, sa mwen menm mwen wè bò kote ekip la, se avansman epi rann ke zòn nou pat panse ki ta pou anyen yo pou n fè l vin pi lwen pou n resevwa menm pi gwo otorite nan vil la la. Pi gwo otorite? Ya. E eske ou menm antanke Popol, eske nou gen lide pou n politize? Paske m konnen tout sa ki gen rapò avèk politizasyon, toujou gen de bagay ki kòmanse byen apre sa ki fini mal. Men eske nou gen ide politize espas sa? Non, ditou.
Objektif la se bay moun yo plezi, fè moun yo santi yo nan po yo, fè moun yo santi yo trankil pou yo pa gen oken panik. Si moun nan te nan vil la, l te ka sou presyon pa rapò de ensekirite ke n ap viv la la, men lè l vin la, fòk li trankil. Se objektif la sa. Enben, pòtpawòl, mèsi anpil. Mwen menm ki fèt pwote nan Plato.

Non nou pa gen bagay kon sa ankò boubou nan moman pale avè w la m ret de bagay pou mom ak klavikil mwen kès wap
Si nou ka wè map ri konsa se tout ekip pwodiksyon m nan kap fè m ri mesye yo trè funny nan moman reyalizasyon emisyon sa. Aktyèlman la nou avèk delege Forè Pwodiksyon, youn nan moun ki konsakre l avèk sa ki gen rapò avèk pran swen ekip Nazon Ofisyèl la, mesye sa ki entegre l fò nan sa ki gen rapò avèk envitasyon nou la jodi a. Delege, ou pral fè yon ti prezante w bay piblik la e apresa nou pral pase avèk 2 kesyon trè rapidman, apresa pou mesye pran lòt. Wi pa gen pwoblèm, map salye Naza officiel ki nan kay la ansanm avè nou e non pam se Dieudieu Chalmay e answit kipem di a chak gen moun kap gade cho sa pa neglije avèk ale abòne avèk paj lan ki se Naza officiel e pa neglije bay grenn like paw la se enpòtan Pa bliye vin like la se sèl fason kew ka sipòte paj sa group sa ki se Naza ofisyèl e nap kontinye map tann kesyon yo pa bliye nou nan forè pwodiksyon se pisinn natirèl de bobone. Ok e delege nou konn sa ke delege reprezante nan tout sa ki gen rapò avèk ekip nou konn sa ke e mesye ki gen rapò avèk delege reprezante e antanke delege Ekip Kore a. Kisa ke ou gen nan djakout ou e kisa ke ou santi antanke ke delege pwojè sa ki kòman ou santi ke pwojè sa ateri sou gran piblik la pabliye ke nan sa ofisyèl la ou sipoze pale de tou e de rien jan moun yo tap wè ke ti video ta sikile ou sipoze ba yo anpil detay. Wi wi antanke delege se sa ke ou di mwen la e pou Espas sa ke mwen santi li anpil bagay degaje men degaje a kòman se ansanm nou rive fè sak mwen fèt la e poum te kòmanse pat osi fasil e poum byen diw anpil moun toujou di ke e anlè kòmanse anvan nou e di tou pa poum byen di nou gen Espas sa ki te disponib avan, kote ke ki te lib, ki te lib, ki te vreman vid. Paske rivyè a kisa l te ye? Rivyè, Èske sa se yon, sa se yon rivyè oubyen yon sous? Yon rivyè, yon rivyè ou konnen se yon sous ki vreman piti, ki gen yon trèt, men ki vin ba yon rivyè k ap desann. Enben rivyè sa kisa yo pwodui ladan l? Se kreson ke l fè. Se kreson. Kreson sa moun yo konn manje sou tèt manje. Manje, manje, trè byen. Frekeson ke l fè, se sa ke nou te leve gran paran nou ap fè nan rivyè a. Ebyen se konsa a lavni kote ke nou vin jwenn espas sa nou menm an tanke de jèn nan zòn Bobone. Epi nou gen yon ekip ki se Forè Pwodiksyon ki gen 8 an degistans. Epi nou te wè espas sa ki merite
plezi sa, aktivite sa ki merite fèt. Epi se konsa ke nou te rive kolabore, fini ankèt ansanm, epi nou te rive rejwenn espas sa a pou nou te kreye aktivite a. Men, aktivite a te kreye pat. Ankèt sa a se te pat. Wi, aktivite sa. Ankèt sèch la. Aktivite sa a ki te kreye, kote ke nou vin jwenn pisin natirèl de Bouboune, se pat osi fasil, se yon espas kote ke li te lib, Men nou te toujou jwenn de moun ki toujou vin enjoy, vin benyen. Men se konsa, se konsa. E pi n ap fonksyone, n ap fonksyone. Nan fonksyonman nou ansanm, pa t vrèman gen yon bi definitif pou n ta di. Nou te gen yon rèv kote ke nou rejwenn sa nou ye jodi an. Enben, se konsa ke nou te vin rejwenn ke pi wo non an te vin fòme epi nou te fè yon sèl avè yo. Men pi wo a te anvan nou, avè. Pa t anvan nou ditou. E lè m di pa t anvan nou an, w ap gade espas sa, l te toujou la. Li te toujou la. Se yon espas kote ke anpil moun te toujou konn vin bè. Men apre ki vin bay anlè a. Kote ke nou sou te espas sa. Map salye Samson Baron. Kote ke ki vin avèk lide kote ke espas sa ki se kòlèg nou. Li se frè m, se zantray mwen. Samson Baron, anpil moun konnen sou non Big. Te vin met men nan pat anlè a, ki te vin fèl avè nou osi, ba nou bouke, epi nou te kolabore ansanm, nou te vin bay anlè a. Men son fason ke pou e rale men vini vini ke aktivite sa son aktivite ke ou menm pèsonèlman antanke delege ou fè avèk kè. Ak kè anpil anpil anpil. Men kounya la kisa e ekip sa, ekip forè pwodiksyon an gen nan dyakout li? Antanke manb inisyatè, paske mwen menm lè m fin la m pran plezi m anpil, men kisa ekip sa Forè Production genyen nan djakout nou? Bon, sa nou gen nan djakout nou, ti tan ke m gen la, li twò piti pou m ta esplike l. Paske nou gen anpil bagay nan djakout nou, e m pa bliye salye sponsò ofisyèl nou, Misye Rodner Jean Philippe a fè pa nou e ki toujou la pou sipòte nou e ki son pèsonaj ki vrèman renmen
anpil ok Ok nap pote apre poun kaba sa avek yon lot moun. Bayem santi wap tranble.
Wi jan kem te di lan nou gen Rodney Jean Philippe ki se bawon nou e ki toujou la avek nou. Nou voye yon gran salitasyon pou li, yon gran respè pou li, yon gran chapo ba pou li. E nap voye yon gran chapo ba osi avek Naza Officiel, tout ekip la ki la pou vin fè travay la avek nou.

E n a prale trè rapidman paske nou gen 2 envite pou n pran ankò menm si se pandan 2 minit oubyen 1 minit 30 segond nou prale trè rapidman. N ap obsève yon kout poz, nou pral pote yon lòt ti videyo pou ou, yon plezi ki te gen nan dlo a mwen menm pèsonèlman m te renmen.

Toujou Nazon Ofisyèl, Nazon Ofisyèl ki twouve l nan lokalite Boboney, Boboney, kote ke ou kapab vin pran plezi w pandan moman chalè a, ou vin benyen, ou vin pran detant ou avèk ti boubout la, oubyen pou kont ou si w selibatè. E donk nou avèk yon pèsonaj ki twouve l nan lokalite a ki toujou vin pran plezi l, vin bese chalè a isi a menm. Afè pa m, kòman nèg ye menn? Ou pral prezante w bay gran piblik la yo menn? Pase m wè w s on rasta faya! Toutan!
Djab!

Menm prezidan ka dil m toujou fè sa paske m renmen aktivite an kap fèt lan paske lakay se lakay m pa gen tan pou lakay paske dèfwa m konn antre la mamoun m just peye epi m di mesye m renmen sa kap fèt lan m ankouraje nèg yo de sa kap fèt lan bon nèg yo menm se si yo pat panse epi yo di ki tap kòmanse ankouraje yo de sa kap fèt lan bon dèfwa m konn vin la gen moun ki di e pou kòb m ap travay.

Yo yo guys, se nou toujou sou plato Nazan Officiel Show Pa bliye ke prezantatè la se Nazan Officiel Youn nan moun ki konsakre l nan sa ki gen rapò avèk sa ki gen rapò avèk sosyo kiltirèl E anplis la kilti sitou atravè Leyogan E anpil nan moun ka twouve ke show sa ke m fè a se yon show ki vrèman spesyal Ou pa bay manti paske show a vrèman spesyal Nou avèk ti mesye Forè Production yo ki fè yon Yon detant, yon kote ke w kapab pran plezi w nan lokalite Boboney, yon kote ke w kapab benyen e ou desann chalè a. Aktyèlman la nou avèk Luca, Luca, Luca Marcelus, Maestro Luca, yon nèg nan sa ki gen rapò avèk veyikil de wou a motè e m kapab di se papi show. E Luka, kòman nèg ye menn? Nou konnen ke w se yon ikon nan komin nan men kòman nèg ye menn? Bon, m vrèman santi m fyè pase lè m sot Pòtoprens e isi a la m pran plezi m. Pase lè m la, èvè jan li a, tout nèg pran ka m, yo respekte moun ki vini. Yon pakèt flannèt nan liy nan la jis mwen menm, m santi m fyè lè m la. Anpil respè pou nou mesye. Men Luka menn, ak ki santiman menn a chak fwa ke ou vin la ou vin desann chalè a menn? Ki santiman, ki moute drenalin ki moute nan tèt ou menn? Bon lèm la mpa gen okenn presyon mpa gen nèg kap eksitem de anm kòman sekirite jis fè vye atak sou mwen mfyè ke tout moun ankadrem byen epi msantim alèz nan pom koule anba dlo a jan vle nòmal mpa gen moun kap enpètibem mvrèman fyè. Men yon konsèy pou nèg men mesye sa yo ki chwazi avèk fèb mwayen ke yo gen yo konsakre yo pou yo kapab jere lokalite sa ki se bobone pisin kreyòl sa men yon konsèy pou yo se ta kisa yo tap ye? Bon m jis vle di tout nèg yo kenbe jan yap kenbe a evite yon seri de bagay e respekte moun ki vin rilaks yo la e pa pètibe yo nan yon seri de bagay lè moun nan sou jerel pwotejel epi moun al lakay li. Ou menm nan ki nivo ke ou gade espas sa, espas sa kote ke ki ede w ki ede m vin pran plezi vin desann chalè a nan ki nivo a ki zye ou menm ou entegre w nan espas sa èske èd mesye sa yo Si yo ta fwa yo ta bezwen Lika, Lika kòm yon gid, si tou fwa yo ta fè de amenajman, de preparasyon, èske èd Lika disponib pou yo? Bon, m prè pou, m prè de tout bagay nèg yo ap fè. Depi m an mezi, tout sa nèg yo ap fè m prè paske m santi m alèz lè m la. Ou santi w alèz menm jan Naza Ofisyèl? Nòmal, nòmal, m klè.
Lika, Naza Ofisyèl, èske ou se kapab ou santi w alèz plis ke mwen? Si w wè sa, nan dlo a m ta koule pandan m ap.

de Brian Soleil Signo. Nou pa ka bliye tou Eda Mills Service, se la pou w ale pou w fè tout sa ki gen rapò avèk enpresyon tas, mayo. E nou pa ka bliye tou yon moun tankou Manbo Elèn, Manbo Elèn ki gen nan sa ki gen djakout li ki se Eda Mills Service, se la pou w al fè tout enpresyon mayo avèk tas. E m kapab di ke.

E kè wi kè wi le flanneur le flanneur de 2024 donk se yon gwo koze e nap di tou mèsi avèk mwen menm pèsonèlman ki se Naza Ofisyèl paske m paka pa remèsye tèt mwen paske aktyèlman la m vin la nan yon dlo trè glase e mèsi tou avèk Forè Pwodiksyon Forè Pwodiksyon mwen prezidan la prezidan mèsi menn paske w te akeyi nou lakay ou menn. Anpil respè pou Naza show show show officiel epi Naza eske pa enpòtan pou nou kite yon nimewo pou wè kote nou. Se vrèman enpòtan show e banm sou prezidan youn nan bagay kem toujou fyè ladann se paske tout moun ki pase la se paske m gon sèten responsabilite m gon sèten respè ki fè ke ou ka pase sou plato pa ekzanp pale yon sa sou plato ki vrèman sansib tout sa w vle di l nèt bon.
La nou menm fwe pwodiksyon nou disponib kom se pou kelke swa sponsor ki vle ede nou paske nou se yon gwoup ti jèn ki vle fè ki vle avanse so nap kite yon nimewo e si tout fwa yon moun ta vle pa yon sèl menm 2 menm 2 ok nap pran pou la apre sa nap pran pa ok pam nan yon pitit prezidan se 36 37 14 30. 36 37 14 30. Lot frè kap bay numéro mèt avanse cheri.
Ti chal ti chal. Ti chal avanse avanse.
An ale an ale yon lot numéro si tou fwa pa jwenn nou sou numéro prezidan nap pran kola. Numéro pam se ki pou ke chal way dezi nap jwenn mwen sou 37 44 87 60. Mande bay li. 35 44 87 60 ok e answit e m vle di yon mo mo a kisa l ye se jis yon yon remèsiman avèk naza ofisyèl k ap fè bon travay nan komin twazyèm seksyon de janvivyè travay sa li pa gen pri naza ap fè yon bagay ki tèlman gran ke m pa jwenn Okenn lòt kote. M pa konnen men nan ta fè l diferan. Petèt. M pa konnen si gen lòt. Men si gen lòt an n di nan ta ofisyèl fè l. Pa neglije tcheke l. Ok.
Pa neglije fè sa. Ofisyèl e ou l ye. Wi. E nou k ap fè koze isit. Ok. N ap fè bagay serye an n kontinye. Nou pa p dekouraje antanke jèn.
Espas sa ke n ap gade a la ki se Bobone. Kote ke nou jwenn Forè Production, pa bliye nou gen yon grand atis ki pase de la presentasyon deja ki se Fem SAL. Fem SAL lè nap gade ok zòn sa se zòn Fem ok Fem SAL. Lè w wè de videyo tou dènyeman Naza ki pibliye yon videyo lè m voye l bay Femi Non sa le sa se lakay mwen sa se lakay mwen Femi a felisite e Femi felisite Gio anpil. Merci guys Naza officiel e nou te krete la pèmanans nou se Naza officiel mwen menm Naza officiel e map montre nou sa ki gen nan lokalite a nan peyi a ke ou menm pat janm konn dekouvri Naza officiel tout ekip la te la designer Magre ki tap jere sonorizasyon kamera 1 Tersen de Leogane kamera 2 pat lòt ke Lamy TV te gen kè wi la tou ki tap bwè anpil sa ki gen rapò avèk alkòl epi ki tap ba nou kowòdinasyon nan sa ki gen rapò avèk limyè merci guys se te anpil plezi Naza Officiel nou pral pran anpil la avèk Forè production epi nou pral koule tou.